Hello guys sa kap fèt mezanmi vin tande zen men zen men zen men zen ou menm ki te rate live strong te fè a ebyen mwen pote zen an pou nou konsènan relasyon ke l te gen avèk Fednaelle li bay tout verite kòman relasyon te ye li malgre l te kache sa ebyen li pa ka kenbe sa li oblije mete tout verite deyò paske Fednaelle ap bay yon seri de manti sou li ebyen li te oblije pale donk m pote video a pou ou si toutfwa w pat wè l Gade video a pou w kapab wè jan sa te ye. Donk pa bliye abone avèk chanèl la sitou fè w pa ko fè sa paske nou la pou n pote tout zen kap tout zen pou ou tout sa kap pase e nou la an menm tan pou nou ba w tout rezime sou feyton yo pou n pale w de atis yo. Ebyen map map kite w gade video a jan m di w la gade l jiska lafen pou w ka wè jan sa te ye.
Ok Li tap bay nou tou lè 2 a manti Mwen mpat gade sa kòm mte konnen se pou mwen kel t ansent mte pran responsablite masume responsablite mpran kay mmetel e mte toujou pran swen pitit mwen sim te vakabon mtap di mpa rekonèt pitit lan mpa vakabon mjust konnen jis kon erè kem fè, m pran fedna, m lwe kay, m mete l. Bagay la te rete an sekrè se paske m te marye m pat vle sa al fè tapaj. E le jou kem dekouvri ke bagay la ka fè tapaj sou rezo a, mwen pale avèk madanm mwen, nou fè on divòs alamyab. Divòs sa fini jis kan 2018. Eske nap tande m byen? Juskan 2018. Sa vle di tout epòk Fedna ap vin bat kòl la, lap vin di konsa wi, bagay sa yo, m abandone l avèk 2 pitit, li pat janm kesyon de sa paske chak moun te gen pozisyon pa yo. Chak moun te gen nèg moun pa yo tou. Ok, chak moun te gen moun pa yo. M te gen madanm mwen e Fedna te gen fiyanse l. E pou l monte pou l demanti mwen, m ba nou non nèg la, nèg la te rele Aubry. Ilèvrè ke. Lè misye ap antre an Ayiti, ok, Fedna t ap ban m manti, di m konsa l pral konpoze nan fakilte, li fè m al depoze l lakay nèg la, ok, dakò, pou l pase moman ansanm avèk nèg li. Kounye a l pa ka vin ap monte pou l ap di konsa, o wi, m abandone l avèk de timoun, bagay sa yo. Se te yon pozisyon voulu ke l te ye. Sa, m ap pale nou de premye pitit mwen kounye a la, ok. Dezyèm pitit la vin tonbe, se paske apre sa kounye a te toujou gen ti relasyon toujou, men nou pa t trè close, ok, paske m te toujou nan relasyon avèk mendanm, madanm mwen. Nan sa vin pase, kòm m gentan konnen m fè vagay vakabon deja, madanm mwen pa t fè m anyen, nou antame yon pwosedi de divòs, ok. Fedna pa t janm okouran de bagay sa. Fedna pral vin okouran de bagay sa se lè m pral fè batèm pitit mwen, ok, nan Sakre Kè. Se mwen k depanse pou tout bagay. Fedna fè yon premye sezaryèn, se nan matènite de Petyonvil mwen depanse kòb mwen, pil lajan m depanse 25 mil dola pou pou sezaryèn li. M t ap travay nan anbasad Japon, m pa t ka mete l sou asirans mwen paske m te gen madanm deja ki te sou asirans lan. ok m depanse kòb mwen kach m peye li fè sezaryèn tout bagay fini aprè akouchman kounya la nou toujou kontinye nan relasyon ok sa ka rive kounya la vin gen yon pakèt bann akwochaj vin gen meli melo bagay sa yo epi m vin rankontre avèk yon lòt moun lòt moun ke yo di m rankontre a m pa konn ki kòmsi ki kijan bagay la vin ye epi bagay yo vin vire konsa. Men kounya lefètke nap di konsa wi Fedna ap monte lap di konsa wi Bondye ap bal fòs m abandone l avèk 2 timoun poum di nou mwen m pa janm konnen yon jou m te di Fedna konsa m pap depanse pou pitit mwen m pat janm di l yon jou m pa rekonèt pitit mwen m toujou fè depans pou pitit mwen kòm sa dwa ok sak vin abouti la kounya la sak fè m pran live la se paske Fedna fon pòs lap di konsa wi m pa okipe la pitit anpi lap voye mesaj bay moun lap di moun konsa wi m pa bay timoun yo manje tandike lèm fè makèt pou timoun yo Fedna se gaspiye l gaspiye yo. Dènyèman la m fè makèt m pote lakay Fedna, Fedna pran makèt la l voye nan lari. Tout prèv sa yo la m ap kenbe yo pou li paske m konnen li ka monte la l ka di e manti ke m ap bay tout prèv sa yo la. M fè makèt mwen, leplis mwen sou kat de kredi ke m achte oubyen m peye an kach tout resu m la, tout fich mwen la. M fè makèt pote ba li, l di e kòb la m te ba li, l pran makèt yo l voye yo nan lari. Donk m pa dakò pou moun ap pran m y ap denigre non m konsa sou rezo yo. M pa dakò pou y ap pran pitit mwen pou y ap pase yo nan tenten konsa. Paske a lepòk m te marye sak fè m pat konn poste pitit mwen paske m te gon madanm nan kay m pat ka al poste pitit mwen konsa m te oblije kenbe bagay la an sekrè e m pa moun tou kap pran pitit mwen kap afichel sou rezo konsa si Fedna gen foli afiche pitit mwen sou rezo sa e li konnen pou moun ap pran pitit mwen pou yap ekri tenten anba nonl m pa mande ankenn fanatik pou yo rann mwen sèvis sa m pa mande ankenn fanatik pou yap pran non pitit mwen pou yap salanbel pou yap di tenten anba non pitit mwen m pap dakò tou pou ankenn fanatik ap pran non lòt pitit moun tou pou yap salanbe kelkeswa moun nan te yon atis oubyen l pat yon atis paske w pa gen dwa paske timoun nan inosan. Jodi a sak fèm monte m pale la a map di yon seri de verite la m poko fin di tout nan pase plen bagay toujou nou poko konnen plen bagay toujou nou poko konnen e si Fedna kontinye ap di tenten sou mwen toujou mwen mwen gen bagay poum di sou li toujou sak fèm di sa se paske Fedna pa respektem kòm papa pitit li ok paske kote Fedna ap viv lan kay kote Fedna rete lap fè tounaj lap mennen moun nan se mwen k anfèmel pou li poutèt pitit mwen. Ok se mwen ki anfèmel pou li, m rale lajan nan pòch mwen, kòb mwen redi byen di pou m fè yo m peye kay la pou li pou lap pale konsa pou lap ranse sou dom konsa. Telefòn Fedna lap griyen dan sou mwen lap pede bay mwen ki fout achte telefòn nan ba li. Donk la ap fè yon seri de moun pa konprann pou yo ap ranse ansanm avèk mwen. Manje timoun mwen se mwen ki responsab li kounya la m ka pran manje m achte manje pou timoun yo Fedna voye yo nan lari ok paskel bezwen akize m sou rezo a li bezwen fè m pase pou yon move papa. Ok li bezwen fèm pase pou move papa lèm al wè pitit mwen fedna konn pa konn konnen dèfwa paskem konn rive mkonnen sou tapaj liye mkanpe nan machin mwen nan lari mfèw pote pitit mwen mwen wè mbaw afeksyon apresa mvire dom male fedna ka toujou kanpel dim mpa konn vin wè pitit mwen mpa bay yo afeksyon mpa la pou yo men mpat janm nan ka ansanm avèk fedna fedna paka vin mandem poum domi lakay li mpat janm nan ka ansanm avèk li mpa enpeche fedna pran moun ni tou mpa anpeche fedna afiche lamoul ni tou mpa anmerde fedna mpa konn al nan telefòn fedna mpa konn anmerde fedna mpa konn fè pòs sou fedna M pa konn di Fedna move mo. M pa konn akize Fedna. Men m pa wè poukisa Fedna li menm li pou vin ap akize m. Donk si se renmen w renmen m toujou, vin dirèk. Ou pa bezwen ap pase kwochi. Oke, paske m pa anmède w mwen menm. Mwen m vin la m vin fè sinema. M pa vin fè makak. M pa vin fè bòz. Se talan sa Bondye ban mwen m vin fè sinema. M vin panse, m vin reflechi, m vin branche kamera m, m met akting deyò, m met. Konpetans di m fè sinema, se sinema m vin fè. Nou pa janm wè m konn ap fè pòs, m pa janm konn ap fè tenten mwen menm. Se sinema m vin fè. Si w moun ou pa gen kran pou fè sinema, ou pa gen kran pou fè sinema, se tenten w ka fè, donk pa chèche moun ki p ap anmède w pou ap fè tenten sou yo. Se just travay. Fedna ap akize m di m konsa o wi m te bezwen chanèl li kraze, m te atake chanèl li. Jiskaprezan se mwen k konn toujou travay pou Fedna. M konn toujou jere chanèl li pou li. Fedna te rive yon sèten limit li te di m li pap ban m jere chanèl li ankò li bay ex mennaj li Dany jere chanèl li pou li. Lè chanèl li gen pwoblèm li vin di m sa li di m lap fè Dany jere l men li pat janm di nou ke li konn bay ex mennaj li jere chanèl li pou li li toujou ap di se strong kap fè sesi strong kap fè sela men m pa anmède Fedna mwen menm. M pa janm anmède Fedna, m pa janm m pa janm nwi Fedna, m pa wè Fedna, m ta avèk yon fanm relasyon an paka mache. Relasyon an paka mache, m pa pral di sak fè l paka mache sou rezo paske m pa pral met vi prive moun deyò, relasyon an paka mache m wè m paka jere w, ou paka jere m tou, nou just fon kraze kite sa. Mwen gen ex madanm mwen n toujou an bòn an bon tèm paske m te wè relasyon an rive nan yon limit li paka mache, m di cheri relasyon an paka mache non, kisa n ap fè pou sa? Li di m enben ok men kòman n ap fè sa men kòman n ap fè sa, nou fè yon divòs alamyab. M ba l biyè yo mwen, m rete an trankilite m. Jiskaprezan n toujou rete trè bon patnè. Si Fedna te vle rete bon patnè ansanm avèk mwen, l t ap rete bon patnè ansanm avèk mwen. Se paske li menm li gen yon lòt objektif dèyè tèt li. Mwen m pa gen ankenn hèn kontre li. M pa gen ankenn anyen kontre li. Fedna se yon aktris li, l ap fè bon travay, m respekte travay li a. Men, ke l kite bouda m anrepo paske m pa anmède l, ke li pa anmède m. Ok? Lè lap monte lap di konsa mpa okipe pitit mwen mpa defann pitit mwen sa e manti ke lap bay. Mwen menm mpa stil de moun kap fè makèt pou pitit mwen kap vin rale video map fè video manje m achte pou pitit mwen sa pa gen sans ok pitit mwen se pitit mwen liye deja lèm tap depanse pou sezaryen lèm tap depanse pou pitit mwen lèm ap depanse kay pedyat kay doktè moun pa konn nan moun pa konn moun fesbouk pa konn bagay konsa moun youtube pat konn bagay konsa fedna pa di konbyen kòb mwen depanse Se nan sezaryen pou li. Li pa di konbyen kob li fè. Li pa di konbyen kob mwen depanse anfème kay pou li. Li pa di lè tout bagay mwen te nan men, lè machine mwen te nan men tout bagay sot. Li pa janm konn di sa yo. Non.
Ebyen guys, se ti bout zen sa m te pote pou nou. M espere ke nou satisfè. Si tout fwa nou pat ko wè zen sa si tout fwa nou pat ko wè live la kesyon ou te fè a ebyen pa bliye abone avèk chanèl la janm toujou di nou an poun pa rate okenn nan video ke nap lage yo sou tout atis yo ni sou rezime feyton ke nap fè yo map tandem nan yon pwochen video tchaw tchaw.